Bon, mwen menm mwen anndan KNVA ki dirije pa Aty Prosper Louidor. Mwen se gwètò 2 ki ap travay sou depatman an ki reprezante KNVA. E lòt KNVA a li menm mwen genyen, m te gen de bòn relasyon ansanm avèk yo paske yo se de vodouyizan menm jan ansanm avèk mwen. Nou te konn pale, manje, bwè ansanm, majorite moun ou wè ki anndan antite sa. Men, mwen menm. M pa ka di gen 2 knva, pa le fèt ke m konnen gen yon sèl knva ki ap dirije tout depatman yo. Si gen yon sèl knva k ap dirije tout lòt depatman yo, lòt knva, m pa konn si se knca oubyen si se knfa, men li pa ka knva. Se youn nan rezon ou kapab wè si l gon, lè yo te gen yon aktivite yo t ap fè isit, ki te di yo t ap fè Rosman, w ap wè mwen menm mwen pa fè Acte de Présence mwen. Se paske m gentan konnen si genyen knva nan depatman an se mwen ki ap jere dosye knva nan depatman an antanke gwètò de Sidès lan. Ebyen si gon lòt moun ki vini avèk yon lòt antite ki di m li se knva fò l mete l sou tab la avèk mwen pou m konnen kijan ke l fè knva. Paske knva se yon enstitisyon pa ka gen 2 enstitisyon k ap itilize menm non. Si w se knva ki se konfederasyon nasyonal vodouyizan enben lòt la ki ki knva l ye? Se youn nan rezon ke m te bezwen konnen ki ki lòt ki knva lòt la ye demwa aske mwen menm m ka konnen lè m ap pale m ka pale de li men si m pa konn egzakteman ki knva l ye m oblije di mwen menm mwen konnen gen yon sèl knva knva pa m nan ki ap jere pa Ati Pwospè Lidò ki ap jere tout depatman yo men ikonpri mwen menm anndan sidès lan k ap jere pou knva a ke Ati Prosper Louidor ap jere a. Divizyon sa a, ki kote l sòti menm? Bon, e ou konnen, e gen anpil moun ki gen swaf de pouvwa, gen moun tou ki gen anbisyon lajan, w ap jwenn sa yo nan tout kote. Gen anpil moun ki ap fè legliz, demen si Dye vle, lè w gade wè l fè legliz pa l. Pa le fèt ke l wè pastè a antre twòp kòb, li menm tou l pa jwenn kantite kòb pou l ta jwenn pou l ta okipe fwaye l. Gen de moun tou ki gen anbisyon li ta renmen wè ke espas sa a, enstitisyon sa a li kraze. Menm lè li pa t benefisye lajan, men si enstitisyon sa a kraze, l ap bon pou li. Ò, ou pa konn kisa k ap aranje l si enstitisyon an kraze. Ò, pandan enstitisyon an kraze, li pral deranje yon bann moun, pandanstan li menm, li ta renmen fete ke enstitisyon sa a li kraze. Men, knva a li menm tèlman se yon enstitisyon ki la lontan, ki ap jere byen. tout sa ke li genyen pou l fè pou vodouyizan yo. Nou menm nou kanpe dèyè knv a Ati Pwospè Lidò a pa le fèt ke nou konnen ke Ati Pwospè Lidò te la pou l fè eleksyon. Li te gen dezan pou l fè eleksyon, eleksyon pa t fèt, kounye a twazyèm ane a la nou di tout moun an mas n ap janbe Okap, nou pral fè yon gran womble Okap de mwaske pou nou ka konnen. Kòman nou pral òganize nou pou nou fè eleksyon pou nou met Ati a, yon lòt Ati, pou nou fè eleksyon pou nou met yon lòt Ati? Kòman Prosper Louidor te fè arive vin Ati nasyonal? Ki, ki, èske KNVA poko te gen divizyon ladann lè sa a? Wi, KNVA, tout, tout Konsèy dè Gwètò onèt, tout moun te dakò, avèk vyeyès, tout moun te dakò ke se Ati Prosper Louidor ki la pou asime enterima annatandan ke nou fè eleksyon. Men si jodi a la a, KNVA poko fè eleksyon, Nou gentan nou konnen ke nou genyen toujou Ati Prospère Louidor antan ke Ati Nasyonal nou.
Men, eh, m tande ke yo mete yon lòt Ati Nasyonal. Bon, lòt Ati Nasyonal la, mwen menm mwen pa ka di ke yo mete yon lòt Ati Nasyonal paske nou gen yon fòm, gen, gen fòm e gen fon pou yo fè tout travay sa yo pou yo mete yon Ati Nasyonal. Pou mete yon Ati Nasyonal, se vyeyès la avèk tout konsèy dègwètò yo, avèk tout moun ki la anndan knva yo, se yo k pral vote. Tout òganizasyon vodou yo, se yo menm ki pral vote, ki pral di ke yo vle se tèl moun ki pou jere yo. Pa le fèt ke kounye a la nou poko gen yon moun sou plato a, paske pou se ati nasyonal, se eleksyon k pral fèt, ap gen plizyè ati. ap gen gason kou fi ki ap postile, lè nou menm nou fin fè eleksyon an, nou konnen kiyès ki Ati, lè sa nap di men kiyès ki se Ati nasyonal la pou le moman. Men Ati Prosper Louidor la depi depi 2 zan pral nan 3 zan poul fè eleksyon. Men poul fè eleksyon an tou, se nou menm ankò k akonpanye li nan tout depatman pou nou akonpanye li pou nou al fè eleksyon an. E eleksyon an nap fè li an mas, mi mas, Nap fè eleksyon an la pou nan okap. Men a ti Prosper Louidor popilasyon an sanse pa gen kontwòl li, kisa lap regle menm? L'Ayiti osinon? A ti a toujou Ayiti paske te gen yon pwoblèm ki te genyen kafou yo te leve yo te vin al pran a ti a yo mete li senmak vin gen bandi ki antre ankò senmak yo blije a ti a oblije kite senmak ankò deplase ankò paske peyi a tèlman an boulvès Lè ou se yon ati nasyonal, e kòm si ou se yon prezidan, ou gen yon enstans k ap siveye ou, enstans k ap siveye ou sa a, nenpòt lè gen yon ti pwoblèm, ou oblije kreye yon mwayen pou yo chanje w pozisyon. E ou se yon fòtin, ou se yon byen pou peyi a, si ou reprezante yon konfederasyon konsa k ap jere tout 10 departeman, sè ke Leta Ayisyen konnen ke ou son fòtune pou nou. Enben, si ou son fòtune pou nou, nou pa ka pran ou pou nou pou nou ekspoze ou avèk bandi yo. Nan ka sa, Atik Oswèl Lidò te fè yon ti silans, men pou le moman, silans lan soti. Silans lan leve, e nan kanaval la la a n ap wè bandòl Atik Oswèl Lidò ap nan, ap sou tout pakou a. N ap gen mayo Atik Oswèl Lidò ap sou tout pakou a. E se mwen menm ki ap pran angajman m ki pou fè tout sa yo, konprann, pou kòmanse mete tout moun nan depatman yo anbranl pou fè yo konnen ke nou la Nou sou teren an, nou tap pran pasyans, nou tap pran tan pou nou te fè tout sa nou gen pou nou fè yo e plis kounye a la pou nou kapab mete Ayiti sou ray li avèk tout vodouyizan yo, pou nou mete tout vodouyizan yo sou ray yo pou nou fè yo konnen men kiyès kounye a ki se Ayiti yo, men kòman travay la pral fèt paske travay la te konn fèt deja kounye a li pral retounen pral fèt nòmal jan ke tout moun konnen li te konn fèt.
Ou gon mesaj pou tout moun ki anndan knv a pou yo ka met tèt ansanm ou kòman? Mesaj la nou dil deja e depi sou anperè nou papa Desalin li te toujou di nou fòk nou regwoupe nou avèk moun ki sanble avèk nou. Depi se moun ki sanble avèk nou yo, vodouvi parèy nou yo, nou mande tout regwoupe nou ansanm pou nou jwenn yon lòt knva, yon knva kote ke tout moun ka pale, Kote tout moun ka fè pawòl yo pase, tout moun nou yo e ati a ka tande mesaj tout moun e aji an vèti de tout sa l tande ki bon, ki pa bon. Se swa bagay la pozitif oubyen l pa pozitif, sa k pozitif la n ap ka n ap kreye yon mwayen pou n wè kòman nou ka mete l pi lwen, sa k negatif la pou n aranje l pou n vin fè l pozitif. N ap mande avèk tout vodouyizan ki kwè nan knva, ki kwè nan detèminasyon Ati Pwosper Lidò pou l fè eleksyon, avèk tout vodouyizan. ki anndan knv a ki konnen potansyalite Ati Louidor an nou akonpanye Ati a poul fè travay la paske travay la li enpotan pou nou se travay sa ke popilasyon an ap tann nan menn pèp la ap tann nan men ni mete devouman vyeyès konsèy dè gwòtò nou tout mete devouman ansanm de maske pou nou mete men nan men pou nou rasanble tout sak pat sanble yo. Demaske pou n al fè eleksyon epi nou bay pou nou mete Ati Nasyonal nou epi pou pou knva a retounen sou pye l nan travay li jan l te konn fè l deja. E n ap mande avèk tout vodouyizan an, papa m Lwi Mak Dezi, mobilize tout vodouyizan an, Ronald Bèlvi, Okay, Jakmèl, tout moun ki anndan lòt komin nan yo kòmanse konprann ki travay ki gen pou l fèt la. Lè y al mete yon lòt pati ki se yon lòt pati ki di ke yo se Ati. Anfas Prosper Louidor se yon mal yap fè peyi a paske lè sa yo pral divize nou e nou pa menm m pa prè pou m divizem avèk ankenn moun tout moun ki anndan pati ati Prosper Louidor yo nou konnen nou menm nou pa aple pou nou edmi moun sèlman nap diw lè wap fè dezòd li pa bon ni pou ou ni pou vodou a e li pa bon tou pou pitit ou pou fanmiw e vodou a lèl fache nou konn kisal ka fè. Paske se menm jan avèk jan moun yo ap di ke oungan ap bay moun pwen pou ou pa pran nan bal. Si yon oungan ta ba w pwen pou w pa ba w nan bal, li ba w pwen de mwa aske pou w ka defann tèt ou. Paske si tout moun te konnen ou te ka pran pwen pou w pa pran nan bal, tout moun t ap mache pran pwen pou yo pa pran nan bal. De mwa aske pa gen moun ki t ap gen pè, pa gen moun ki t ap gen krent. Ti Magali t ap pase, tout moun t ap mache devan Ti Magali. Se youn nan rezon ki fè m di moun yo sa. Mwen di moun yo, lè nou bezwen fè kanpay de denigreman, lè nou bezwen fè kanpay de rejete, pa pale de oungan yo ap bay pwen, paske lè oungan bay ou ta bay 6 oungan.